Kounya ou fin tande, pase nan kòmantè a pou di n kisa ou panse de gwo deklarasyon sa coach Delepine fè a. Pou mwen menm, mwen panse jan de diskou sa yo se jan de diskou ke nou tap tann nan men coach lan depi lontan, paske non sèlman sa ap motive, asire medam yo e sa ap menm asire fanatik yo tou. Paske jan m te di nan yon video deja, nou genyen 2 trè bòn jwez, 2 trè bòn kalite ki kapab fè diferans lan nan mondyal sa a, e menm al chache kalifikasyon an. Donk se sa ke nou wè kotch lan evoke, se sa ke l di. Mwen panse jan de diskou sa yo vrèman, vrèman rasiran. Paske nou pa ka prete tout tan pou n ap di ke ok ekip sa a mye klase pase nou, si n fè yon defèt ok n ap aprann de li, n ap, non, non, fòk nou gen yon diskou ki plis motivan. Yon diskou kote ke nou moutre ke nou se son de gèrye, yon diskou kote nou pral moutre nou pral batay, nou pral bay tout nou menm. O mwen tout moun ap wè ke nou pat ale nan mondyal sa a antan ke yon senp figiran, nou t ale pou n te o mwen jwenn yon plas kalifikatif nan sèzyèm de final. Gen yon pwovèb ki di, vizye syèl la, o mwen w a espere w a tonbe pami lèzetwal. Donk fòk nou espere gran, fòk nou wè gran, o mwen n a wè si n ka kreye yon bèl sipriz nan mondyal sa a. Mondyal Feminin 2023 se nan 5 jou ankò. Nou menm Ayiti, se nan 7 jou n ap genyen pou n kòmanse koup du mond sa e n ap raple w ke premye match Ayiti a se fas a Angletè le 22 jiyè, match sa ap jwe a 5 è 30 nan maten heure de Port-au-Prince, pase nan lè sa ka gen moun ki ka nan kabann yo toujou. Men ou menm ki vrè fanatik lan, m espere ke wap fè yon efò pou sipòte medam yo menm si ke w pap ka la fizikman, men enèji an, ond pozitiv lan wap voye l ba yo sou rezo sosyo, ou pral sipòte yo jan nou kapab, sa ap vrèman fè medam yo dibyen pou swit konpetisyon an. Grenadye yo ki kontinye avèk preparasyon yo avèk anpil entansite pou yo kapab otòp avan le gran jou, pa bliye avèk ekip nou pral jwe yo se son 2 ekip ki an avan nou menm avèk dè zane de limyè si n kapab di l konsa paske ekip sa yo pa bliye se pa jodi y ap kòmanse prepare foutbòl byenke nan ka pa nou se yon ti peu leta. Men nou toujou lage, mòde, donk jodi a nou gen dwa byen prepare yon ekip epi pa la suit, de, twa zan apre, nou pa fè swivi avèk ekip sa yo. Nan ka pa lòt peyi sa yo, se vrèman yon suit ke li ye, yo pran yo depi yo timoun jiskaske yo rive la e yo toujou ankadre yo jiskaske yo vrèman gen yon ekip. foutbòl ki vrèman kosto, ki vrèman genyen tout sa yon ekip foutbòl ta sipoze genyen. Donk ekip sa yo, de lwen, yo mye prepare pase nou. M pa pa pale a mwayen tèm, men a lon tèm, peyi sa yo vrèman, vrèman mye prepare pase nou. Se sa k fè medam yo ap vrèman nan moman la, bay tout yo menm pou yo byen prepare. Pou yo kapab au top nan dans le grand jour. Mwen panse se byen paske coach lan di ke li pap ale ni trò wo ni trò ni trò ba lap rete just au milieu jiskaske koup du mond lan rive pou l kapab prè pou yo ka bay tout yo menm pou pou wè kòman nou kapab fè dè bon rezilta nan konpetisyon sa. E menm si nou pa genyen menm tretman menm sòt de preparasyon avèk ekip ke nou pral jwe yo a savwa Angletè, la Chine e Danemark, mwen panse ke nou ka rive bat yo paske nou gen talan lakay nou. Si nou byen prepare, m panse ke nou kapab fè diferans lan. E pi anpil konsantrasyon, kwè nan tèt nou, donk pa mete nou antan ke ti ekip ki pral jwe yon gwo ekip, jis mete nou a valè egal paske foutbòl la kounye a pa gen ni ti ekip, ni gwo ekip paske depi tout ekip prepare, tout ekip ka pase balon, tout ekip ka genyen konsa tout ekip ka pèdi. Nou jis sipoze mete nan tèt pa nou, viktwa se bò kote n l ap ye. Aprè anpil travay avèk entansite medam yo te fè, yo konsakre jou 15 jiyè a kòm repo pou medam yo, pou yo kapab enptipe rilaks yo, detandu, pou yo kapab mye konsantre yo sou lòt preparasyon yo gen pou yo fè e match k ap vin k ap vin la. Men nan jou sa, yo te anonse t ap gen yon match amikal an huis clos avèk yon ekip rejyonal. Men nou wè federasyon ayisyèn nan pa pa anonse anyen sou sa, li pa di anyen, kilè match sa ap jwe, men antouka n ap tann, n ap swiv, depi gen evolisyon, depi gen detay, ou sou Ayiti-Vèzfoot, n ap pote enfòmasyon pou ou. Si w potko abòne, n ap ankouraje w fè sa e aktive klòch notifikasyon pou w pa rate pyès enfòmasyon sou ekip nasyonal nou yo. Ou sou Ayiti-Vèzfoot, a la pwochèn pou yon lòt videyo.